Pou bon mesaj ou te anvi voye bay leta a e bandi yo pou nou te ka retounen lakay nou? M pa gen oken mesaj m pral voye bay leta. Pase leta se bandi, bandi se leta. Ou di pnh pou polis nasyonal, ou oblije di bnh. Pou bandi nasyonal dayiti tou. Sa vle di se menm pen pèp la. Chabarara. Al di pa gon chanjman. Bon mesaj e pa anyen k serye. Pase tout sa kap fèt la yo okouran de tout sa kap fèt la. Kote w wè yo kouri dèyè nou dèyè bò anbasad la. Anbasad te mande tè a deja. Anbasad bezwen pran tè a deja depi lontan. Tout moun zòn nan konnen. Anbasad te bezwen pran tè a. Sa vle di se anbasad ki voye nèg yo vin atake nou. Sa vle di depi yo kouri dèyè nou. Depi nou kite tè a yap ka pran tè a alèz. Se sa se sa yo bezwen fè e se byen konte mal kalkile se la n fèt se la n grandi nou pa p ka abandone nou pa p ka abandone bon mwen menm ok si m di m kite la kote m kote m konnen m pral ale m pa gen okenn kote m pral ale se la m fèt se la m grandi m gen 31 an kounye a la m pa gen okenn kote m pral ale m pa gen moun mwen andeyò pou di m ta al andeyò m pa gen okenn moun andeyò tout moun mwen se yo isit yo ye ou di
Bon, se yo menm pase tout sa kap fèt la pa janm gon, pa janm gon solisyon vre. Se pa premye fwa bandi vin atake moun nan Doral la. Se pa premye fwa. Men dimanch, dimanch lan se sa resi pi rèd. Yo konn pase deyò a, pe de tire, men yo pa konn antre. Men dimanch lan yo antre, antre, yo antre a.

Bon bagay bon sa police yo fè a bandi yo pa fèl paske lè bandi yo antre yon kote bandi yo epanye timoun police nasyonal yo pa epanye ni timoun ni granmoun a nou menm nou wè pou nou pou nou nou wè se ameriken ki bezwen fòse avè nou. Bay se se gang kap touye nou. Polis la ta dwe epanye nou. Polis la pa epanye nou. Nou pa wè vi. Pa gen vi pou nou. Mwen ta kwa moun. Mwen kwa moun. Mwen la gen 51 an. Mwen pa kwen moun nan etan sa. Mwen te mwen pou blan sa. Mwen mwen krav. E machin meri sa ye. Ki pran nou. ki mete nou la e moun yo gen ti moun yo pran gaz gen ki lopital la toujou mwen menm mwen gen ti moun la depi nan lendi m pa janm wè figi l moun pou et kase a je m pa janm wè l la toujou sa se gran frè li ki pran l ki mennen l lopital li reswa twè byen sa men menm nou chita la nou pa ka viv jis maten an pa bon kote nou bò lakay nou toujou gen ti re a nou pa ka antre andedan nou vin gen perèz nou pa ka antre andedan nou pa konn kouman. Afè nou ye andedan. Jiska prezan ou kwè gen yon volonte bò kote leta, lapolis pou kapab etabli sekirite nan zòn kote ou soti a? Bon, bò kote leta nou poko jwenn anyen. Men de di toujou nou la toujou se pa byen nap byen la toujou. Si yo pa mete bakòp pou nou, yo pa voye moun bò kote nou la, pou solèy kouche ta rive yon lè, pou nou ta pi an sekirite toujou, a bagay yo, bagay yo trè dinere la. Mwen menm mwen boka antre andan lakay mwen jiska mèt an antre. Sa pou nou fè, nou pa ka fè. Si yo antre andan lakay mwen, la ou al kontre a estok moun sou kisa ou al fè. Ou pa ka fè anyen. Ou pa gen manchèt ou pa gen kouto. E moun nan menm li tou chaje depi ou parèt li menm e prete l prete sou ou. E lè yap prete a ou pa wè moun nan menm. Ou pa wè. Se kouri. Tande tande ou wè ou pran bal. Wi. Se kouri. Nou te andan kay la. Kote nou andan kay la toujou. La fime. la gen kote anndan lakwa yo deboure anndan lakwa pran bagay pa mezanmi nou la mwen pa konnen sa pawòl la fè la paske pawòl yo anpil la pou kounya la bon ou ta byen kontan wal lakay ou ou pa kal lakay ou lò ou nan lari avèk lò lakay ou e pa menm jan lò lakay ou kwen lò gode manje kredi ou manje la kounya la bon menm ke ou moun ta di wal lakay ou. sou bay ensekirite ki ta viv pa bò kote w nan la li pa nan kote yo ap siwonnen w la pou w vire tounen gwo moun k ap siwonnen w la se mouvman nou ye ou pa gen anyen ankò w ka fè alò kounya la mwen mande la pandan m chita la m pa w ka sot deyò la si la yo ta fè yon men dan la men sa yo ta jwenn pou yo ta pote yon monnen ta fè m kado la pou m ta konnen ki sa pou m fè ki sa pou m pa fè pase m pa ka sot deyò depi yè apre gaz la pa gen ankenn moun ki vizite nou pou m ba nou manje non anyen anyen. Senpman lè lapli a ou pote ti matla sèlman. Bon ti matla sèlman. Se pa nou tout ki jwenn li. Gen moun yo se atè a yo kouche. La pa gen pa tou se pa nou tout ki jwenn ti matla paske gen moun yo ki al wè kote moun yo viktim. Yo vin trè ta yo pa janm pase la depi maten pou yo di nan. Kiyès ki pote ti matla a yo pou nou? Merite bay yo. Ah ok.
Men te vote yo. M pa konnen jounen an avèk maten bon dlo debak vin. Maten bon dlo debake la mwen remèt dlo a anndan la. Men yo pa pase kote nou anyen. Pa yon kras an tèt ki pase kote nou. Se jounalis yo k ap fè nou pale. Se jounalis yo k ap poze nou de keksyon. Nou reponn yo keksyon. Pase la. Pase maten yon gen pase la. Ki pale avèk nou. Trè byen. Fè a te apiye tèt li, li li cha e gratè l e gaz la toujou nan gòj li toujou. La l chita l pale ansanm avèk nou. Gen nan kolonn yo, yo wè nou chita, lòt kwa san anyen. Yo te pote yon pen pou nou a zaboka, yo di nou konsa yo pa gen nan men yo. N ap manje sa yo malgre yo ba nou pen an. Pen an manje m pa konn sa 50 moun pen an manje. Pase tout moun nou mete yon ti bagay nan men yo pase yo ba nou te ba nou. Nou mete yon ti bagay nan men yo nou di nou mèsi.

Nouvèl la gaye mwen menm, yo ka pèdi vi m paske se yon reyalite li ye. Paske tout moun soufri. Yo gen dwa vini la yo bo dyalòg epi yo pa regle anyen serye pou ou, ou pa konprann? Eske nou okouran kouman fanmi ki loje la? Bon,
pou fanmi an tèlman anpil, nou pa ka konnen nan direkteman. Bon tankou pou ou benyen, dlo pou benyen an se plis pwoblèm nou la. Bon depi depi m maten la, bon gen yon seri de medam la, bon menm si menm pa jwenn la, bon menm twalèt te ba yo, yo poko ka fè akoz de dlo. Nou poko jwenn dlo la. Yo te di yo t ap voye dlo pou nou, bon m poko wè dlo a vini.

Achte bezwen la sèm pou mwen mwen bezwen e te meton doum dlo la bon depi yè swa tou doum dlo a tou fini bon mwen gen mwen ki fè bezwen la pou ta flòch pou ta flòch li a pou te dlo pa gen